Mwen menm pa fè politik, mwen anvi konprann sa kap fèt la la. Ou bezwen kòb poun fè wout, poun fè tout bagay. Se byen paske fòk gen devlòpman ki fèt an Ayiti. Nou mete 85 goud sou gaz la. Epi, on bon maten, gon pakèt moun ki deside pran lari, moun ki pa viv an Ayiti yo. Nou konn kòman bagay la fèt. Se chak 3 mèt wi, ou jwenn on barikad. Jodi a m pran lari an, de lakay mwen a Abès Western, son bagay 5 minit. Pou kote m abite an? Ebyen, m jwenn over 40 barikad wi ki kòy yo voye sou kote lari. Se yon bagay sistematik. Seyadi tout moun fache. Donk, pou ki rezon sa rive fèt? Paske pa gon, paske gon pwoblèm de kominikasyon. Donk, yo pa di sa pou l ye. Donk, lò, lè ou leve, ou mete 85 goud sou gaz lan, epi yon bon maten, pèp la gaye. Epi paske yo gaye, ou retire l. Si w retire l mesye l prezidan sa vle di ke ou pat bezwen mete l. Donk kote w pral jwenn kòb pou fè rès devlòpman yo? Èske gen kòb lòt kote anndan anndan anndan anndan kèlke fouchèt nan nan nan nan nan nan peyi an ke w ka jwenn kòb la? Kisa k pral kisa k pral ogmante asyèt fiskal la pou wout fèt, pou lekòl, pou dlo potab? Ayiti se sèl peyi, bon a a mon humble avis, Moun pa jwenn dlo, dlo, dlo potab pou bwè. Donk mwen menm m ap asiste, m ap asiste jan moun ap kraze bagay. Mwen menm franchman dlo koule nan zye m pou ki rezon paske m di tèt mwen, moun nan pa konstwi bagay la, moun nan pa, moun nan pa t konn ki jan yo fè l, moun nan gralon dife l met ladan l, moun nan rale wòch la kraze. Èske nou oblije rive la a? Èske se paske gon, gon, gon, gon, gon, gon anfèt, gon enkon, on, enkon, anfèt èske bon mo sa twò di, m pa oblije di l. Èske Gon gon mank de konpetans kwa. Paske nou imajine nou pèp la se kòm si pèp la son boba retademan. Donk y ap tann yon ti bagay vye bagay. Men antretan fò m di nou tou k anpil moun se pat se pat revandikasyon k t ap fè se se se de kask se de vòl. Gen moun ki pran lari an jisteman paske yo te bezwen vòlè. Paske n konnen ayisyen renmen piyay. Men m pa twouve l nòmal pou moun ap dirije yon peyi pou pa pou pa kòm si pou pa Anfèt, pou pa gen enpresyon ke si sa fèt konsa men sa k ta pase. Paske nou tande pawòl la di dirije se prevwa. Donk si w pa ka prevwa sa k ap vini, donk ou ka fè nenpòt deklarasyon peyi sa eklate ankò. Paske pa gen manje, gen grangou nan peyi an, tout bagay vrèman Hey! E ban m di nou sa, moun k ap gade m yo la a, menm si w tande gaz la desann, tout sa k te monte yo tou monte nèt. Pa gen anyen k pral desann vre. Ou konprann? Donk mwen m panse ke gen kote, gen kote, bon, an, bon, an, bon, bon, bon, bon, m di nou yon ti bagay. Ou wè bagay sa k sot pase la a? Se kòmsi se di pase. Se vre ke gen anpil rankont k ap fèt avèk moun ki pèdi, moun k ap de, fò, pase fò yo ta dedomaje yo. Oke, men ou wè bidjè ki pral vini la a, bidjè yo pral vote nan, nan kèlke mwa k ap vin la a, li pral mete yon pakèt pwoblèm nan peyi a ankò wi. Paske kanmenm fòk yo mete. Fòk yo fòk yo fè ajisteman pou bagay la ka mache. Paske yon peyi mache vre se lè gen kòb. Pa gen kòb petro karibe kounye a la. Entènasyonal la prèske pa vle ede ankò paske ede ki bò la? Ki sa èd sa ap fè lè w fè l? Tout sa moun isit fèt se pou kraze. M pase la m ap gade vit mwen wè kraze. Gen de vit mwen m konnen yo pa vann bon mache. E se pa isit yo fè yo. Se de bagay enpòte ke yo ye. Kounye a tout bagay sa pral refèt? Gen de moun ki chwazi pap refè biznis la ankò. Gen moun ki pral Santo Domingo, gen moun kap tou al a fanmi yo. Men gen de moun kap ret kenbe, paske se la, paske la gon piyay tou. Fò m di nou sa, an Ayiti se yon peyi piyay. Se moun nèg isi pa peye tax. Konprann? Nèg isi just yo fè afè yo jan yo vle paske se yon peyi konsa. Depi ou gen zanmi tout bagay kòrèk. Mwen m pa twouve l nòmal. Pou nou rive nan nivo sa a? Eske nou pa gade jan lòt peyi ap fonksyone? Eske nou pa gade jan lòt zòn yo fè bagay yo? Eske jodi a l lojik toujou pou nou nan kraze brize paske yon deklarasyon fèt? An Almay dènyèman gaz monte. Tout moun ap revandike an Almay. Ou konn sa yo fè? Yo just tout moun pran machin yo, yo bloke lari an an menm tan. An menm tan tout machin stasyone nan lari an Almay. Men m pa t wè vit kraze, m pa t wè te gen kas, m pa t wè te gen vòlè. Men, se vre ke Meksiko la gen yon ekip moun ki fè piyaj, e paske gaz monte, moun yo di w non se pa sèlman Ayiti. Donk nou gen sa a kòm imaj? Nou gen sa a kòm imaj pou nou voye ale, pou nou di n ap kraze, n ap brize? Antoulèka. Pou anpil nèg kap gadem a, fanm avèk nèg kap gadem la a, si nou panse piyay la se toujou nan Rèzou yo yap arete nou. Paske yo arete jodi a. Gen de moun ki al t fè tantativ pou antre, yo arete yo. Paske bon, anfèt, lapolis. Lapolis. Sak pase lapolis? Komsi CSPN nan anfèt pat kominike avèk lapolis ke gaz la ta pral monte? Paske si SPN nan gen alatèt li premye minis lan. Kòmsi lapolis pa okouran gaz la ta pral monte? Pou yo te fèt pou pwoteje e sèvi lan te egziste pou on fwa? Antouka, mwen menm m pral ban nou opinyon pa m. Aprè sa k fin pase la, Parleman an te sipoze ale ak tout moun ladan l, ale. Al fon lòt bagay. Sa k soti an pwovens, tounen lakay ou al fè kou, al plante latè paske nou pa gen manje lokal nan peyi a se bay pou pwodui enpòte. Sa k abolotcho politik, ke nou ret nan abolotcho politik nou toujou fè 250 mil goud, fè 100 mil goud epi fè chèlbè. Epi premye minis lan ta sipoze demisyone. Bon mwen menm, si m te Jovenel Moïse, aprè deklarasyon sa, 24 èdtan aprè m t ap egzije premye minis lan demisyone. E pa paske ou gon pwoblèm ak premye minis lan, se paske ou vle montre moun yo ke ou konprann yo, ou tande yo. Moun yo pa gen dwa sa yo tap fè, yo pa gen dwa kraze brize, men se yon deklarasyon ki koz sa. Se yon deklarasyon ki koz sa, yon deklarasyon ki petèt moun yo pa aksepte. Donk, apre palman te fin ale, Gouvènman ale, bon an di gouvèneman ale avan. Bon antoulèka tou lè 2 te sipoze ale, ni gouvèneman, ni palman, senatè, depite, ale! Nou pa gen plas nou la. Paske si prezidan pral pran yon desizyon nan nivo sa, paske li pa gen konesans enfiz, li pa konn tout bagay, kote palman, kote 3 pouvwa, m tande yap pale a, pouvwa jidisyè, pouvwa anfèt ekzekitif avèk palman, kote, yo pa t chita ansanm pou yo te di, hey, an nou konpoze pou nou wè sa kap bon a sa k pap bon. E se son. Eske se yon desizyon inilateral ki pran? Ou di mwen se yon desizyon ki fèt tout moun te chita? Apa kon peyi a fin kraze m tande Core Gwoup chita, m tande dis chita. Kòm si pou n di ki sa pou nou, paske klimatizè ap pase, de gran diven ap pase, fò n manje, fò n tout bagay, n ap brile tan, n ap brile enèji, epi ti pèp la still ap tann. Ou imajine ou imajine ou yon peyi, sèl espwa yon jèn gason, jèn fi gen se vwayaje, pou l al fè ki sa? Paske peyi l pa gen travay? Paske peyi l pa fonksyonèl? Se sèl peyi dan le mond ou depi l fè 6, 6, 7 è di swa, tout bagay fèmen, lari a sonb ou pa wè anyen, se nan lè sa ou pa gen blokis an Ayiti. Sèl peyi o mond wi. ki fonksyone konsa, pou kont nou gen 24 èdtan nan yon jounen, 8 èdtan pou travay, 8 èdtan pou dòmi, 8 èdtan pou lwazi. Ayisyen pa, Ayisyen toujou sou lwazi, san on goud, paske yo pa gen absoliman ryen ke y ap fè. M ap pale la, m konnen gen anpil moun ki pa dakò, k ap joure, k ap di bagay ki pa bon. Men moun sa yo, gen anpil ladan yo ki pa konprann reyalite peyi sa a. Peyi sa a, s on peyi ki merite. Refòmate, refonde, pa gen absoliman ryen kap mache la. Anyen pap mache. Bon, banm kouri vit di nou yon ti bagay ke nou konnen. Nou konnen aprè tout kas sa yo, tout kraze brize sa yo, nan kèlke jou la ankò, gen de ond twopikal ki pral anfèt erije tèt yo an siklòn menm. Nou konnen Ayiti depi de chen pipi, peyi, vil yo inonde. Donk, pou van ak lapli ki pral vin la aprè sa tout pase la, nou pa wè nan kisa nou pran. Nou pran nan kisa nou pran? Son peyi egzakteman, anfèt m pa wè kisa pou yo ta fè avèl ankò. Mwen menm fini pa konprann sak fè anpil nan peyi zanmi Dayiti yo prèske pa vle ede ankò, se paske yo pa wè, se kòmsi se yon timoun wap eseye korije poul pa fè dezòd, men chak tan l di w wi papi, wi manmi, li pa fè l, epi lè w pèdi kontwòl li pou wè se yon bagay ki pi grav ke l fè. Donk sa se sitiyasyon pa nou an Ayiti. M twouve ke li pa nòmal pou nou gen de moun k ap dirije nou epi pou si yo pa ka yo pa ka yo pa ka admèt tande tande sa pèp la tande sa moun ki te vo mandan yo tande sa yo vle. Chak fwa on moun petèt anonse men sa k pral vini yo di w se opozisyon se lavalas se lavalas sal se rantre nan manman yo sitou rezo sosyo. Fè fake news son pakèt bagay antre joure moun 10 dat. Se kòm si pa gon moun menm menm menm menm menm menm sou tè sa a ki rive konprann ke Ayiti a son kote k pap mache. E malgre w tande tout sa la, gon pakèt nèg ki kandida la. 2022, se se se la rue vè vè vè vè le pouvoir. Se a di se tèlman pral gen de moun ki pral pote kandidati yo nan tout pòs. Paske se yo ki gen chanjman an. Medam mesye, on va this, on va that. Anpil djòl sirèt prale, anpil nèg san vizyon, anpil kalavach, anpil kadav politik. Anpil de nèg ki, anfèt gen pil moun ki pral kandida la a nan eleksyon ki pral vini yo, alò si pral gen eleksyon. Paske jan m wè bagay sa pral la a, m pa pa wè pou ki rezon pou yo ta fè eleksyon la nan peyi sa a ankò. Paske tout moun vin la se yo ki gen, se yo ki gen vrè mo a, yo ki gen chanjman an. Epi a la fen de la sware. Yo pat kapab. Nou pa kapab. Pou ki sa n vini? Pou ki sa n vini? An fèt, nan eleksyon sa pral tèlman gen, ou pral tande youn ap chite sou lòt, joure 50 mil kandida a la prezidans, 300 mil a la depitasyon, 500 mil o sena. Paske ki se, se chak grenn ayisyen, se yo ki gen chanjman peyi dayiti a. Se yo menm ki gen chanjman an. Yo menm ki gen, se yo gen, se yo menm ki gen modèl chanjman an pou Ayiti a. Bon si nou tout nou gon chanjman, poukisa nou pa met ansanm nou fè yon sèl bagay pou nou sove peyi an? E map bann garanti, pitit pitit mwen pap wè chanjman peyi Dayiti. Paske sistèm sa a, sistèm nan, anfèt an di leta a, li monte nan yon fason menm pou gen kòripsyon. Keleswa on goud pou on moun fè an Ayiti fò pase pa leta sa a. Enben leta sa se li kowonpi. Se pa chak moun ki vini wa nou di entèl se vòlè non se pa vre non. Se pa entèl se vòlè non. Se moun yo ki vini an ki pa gen karaktè yo pa gen seve yo rele sa kolòn vètebra vètebral yo pa gen seve. Donk le fè ke yo pa gen seve yo gen de seve yo pa gen. Yo pa gen seve ki montre ke mi sa aprann paske tout nèg isi se an fèt se on peyi kap dirije pa dè medyòk. Pi fò moun se medyòk ladan nan peyi sa a, prèske a tou lè nivo. Laprès medyòk, lajistis medyòk, lopital medyòk. Ou imajine dènèman m gen yon pwoblèm sante, m al lopital, m kouche sou kab, nèg la pare tou, E ki va peye pou mesye? M oblije, m prèske refè nan menm moman pou m di misye, Ban m di yon bagay byen menn, ki sa k pi enpòtan, sa m pral ba ou a oubyen lavi m? M te gon sè adoptiv mwen k lavi vivi di men men se li menm ki gen pou peye men non ekout men se sèten prensip prensip kisa prensip kisa mesye bon m kouche son e si m mouri de tout bagay se se de la medyokrite isi an ayiti an fèt bon aktyèlman la mwen menm Pa konnen menn. Gon pakèt radyo m pa tande ankò mwen. Gon pakèt analis politik tèt chat. Tout nèg konn sa sa. Tout nèg gon. Anfèt menm nèg ki nan radyo tou. Tout nèg gon solisyon pou peyi sa a. Men lè w ap gade de la nèg yo wè sèl sa yo genyen pou peyi a se sa a. De ti sa a. Ou konprann? De ti bagay blan bò bouch la. Sèl li yo genyen. Yo pa gen absoliman anyen vre. Pase yo tout son egzit y ap chache. Ba yo djòb pou wè. Nou sonje Prisca nan radyo karayib? Nan lik majistra, son nèg ki te konn di w, fè sa san, bagay sa yo a n ap fin pran di konba. Men lè m fenk antre Bòdeaux mwen se nèg sa a m ap tande. Se te dè modèl pozitif. Men kòm m vin gen limyè kounye a e m konnen, m konn tout nèg ki blofè yo kounye a. Ou konprann? Tout kote ou pase se de la medyokrite bò kote peyi sa a prale. Ou fèt wap fonksyone yon kote Pou tout bagay mache se moun pa Tout sa w bezwen yon moun pa Son parenn son marenn Li inadmisib ou pa ka nan yon sosyete konsa E gon pakèt moun la a Gen moun ki pa ka deplase Bon gade pou nou wè an Yo just anile kèlke vòl Vòl yo just rekòmanse nan èpòt la Son vag moun ki nan èpòt la Kap kouri ale wi Paske yo pa renmen peyi an vre Yo vin la a se ok

Ou panse m kwè te gen yon pwoblèm de kominikasyon? Efektivman fò gen de fizib ki pou sote. Paske se ou an dènye, men fò gen fizib, men pwoblèm de kominikasyon mesye le prezidan. Men se triste. Se triste. Vreman triste. Ok? Men, tout rezo sosyo ap siyone ke premye minis lan li demisyone.

Mesye l prezidan, fok ou antourew de moun kap di w sa ou sipoze tande a. Jakito, senatè phtk, li di w ke li menm se fini. Bon mwen menm, m pa janm nan pou voye ale mwen menm. Paske mwen wè sa tranzisyon fè isit, son pakèt nouvo rich li fè, epi ti pèp la toujou rete dans la merde, dans la crasse. M pa nan voye ale. Jovenel Moïse wap rete la. Wap fè tout tan w nan la pou w bay rezilta. Paske w te di w gen rezilta. Yon nèg ki chwazi antre nan lojik voye ale a, ou son apatrid. Paske pa gen kòb pou fè lòt eleksyon la ankò. Pa gen plas pou bay de nèg ki pat goumen pou vin ap dirije la pou bay pou lage moun nan matyè. Pou vin fekalize peyi a plis. M pa kwè gen plas sa la. Gon nèg ki di m la ki ekri di pale de Kato. Men m gentan pale de Kato la. M di fòk Palma ale, fòk l ale. Sa m pa bezwen di w anyen ankò. Si pou m pale de Kato fòk m ta pale de Youri Latòsi, Evalye Boplan, Nenel Kasi, Rika Pyè, oubyen Gari. M pa bezwen pale de moun sa yo. Ki sa m pral di, sa m konnen de yo. Kòm si w bezwen paske Kato se zanmi m fòk m pale de Kato. Sa m pral di w bezwen vin monte la pou m di Kato dis Kato dat. Bon si map di 5 bagay kato fè chak lòt nèg anba fòm ta di 25 wi paske kato son timoun li ye nan politik devan nèg sa yo wi donk ou mandem pale de kato sa vle di le fè ke map pale de kato mpa gen ekilib kato ap fè politik pal mwen menm map mwen menm mgon mgon konsyans Ki aktive lakay mwen ki fèm wè sa pa bon menm jan ou menm kap gade a. Sa map di yo yo rive sou a 1700 moun kap gade se paske sa enpòtan tou. Ou ta renmen tandel ou renmen konnenl. Men si nou te konnen gen bagay wi. Gen pa pil enfòmasyon gen nan lari an la non. Gen bagay ki trist. Gen bagay ki tèlman trist kap pase la ke nou menm nou pa konnen. Si nou te konnen petèt nou ta ka bay rezo sosyo vag wi. Peyi a rive nan moman la a. Franchman, èske se mwen k pou anonse dè nouvèl? Paske petèt ke nèg isi ki t ap reflechi jan pou yo fè bal pou mwen. Paske yo konnen mwen menm, sa m konnen an, m ap lage l jan m konnen an. Men èske m oblije pot tèt mwen ale tou paske m gen pitit, m gen fanmi? M oblije vin di pou m parèt pou pi bon oubyen gen plis enfòmasyon men, oubyen jounalis ki bokou pli ransenye sur les affaires du pays? Non, m pa kwè se mwen k gen plis ransènyeman. M pa kwè se mwen k pi konn tout bagay. Anpil moun konn bagay yo tou. M panse ke gen anpil moun ki mouri nan sa nou t pase la a. Kondoleyans a tout fanmi sa yo. Se konsa pou sa te pase. M panse gen anpil gwo bizismann, gen anpil gwo moun k ap fè biznis nan peyi an. ki pèdi mwen menm map di moun sa yo kenbe la pa lage paske se peyi a ki fè bagay la konsa men m panse tou anpil gran antreprenè moun kap fè biznis nan peyi sa tou lè nou envesti Pou n mete yon moun sou pouvwa, fòk nou pa kite enfliyans ti kòb nou genyen, enfliyans ekonomik ke n genyen an, dirije brenn moun sa ke n bay pouvwa a selon ti enterè mesken ke nou genyen. M panse lè yon nèg ap pran pouvwa nan peyi isit, fò w gason tout bon vre, fò w pa mòlòlò. Menm si yon nèg ba w 50 milyon dola pou w reyisi yon eleksyon, Fo ka di nèg la se ou menm ki chèf se ou k konn kisa yo rele dirije. Fo nèg la antre nan lojik pa w la. Paske anpil pouvwa isit tonbe se paske de nèg envesti nan yo e nèg sa yo vle de bagay an retou. Kòman w ka imajine w menn kòmsi yon peyi la jisteman paske peyi a sipoze dirije epi gen de moun ki antre tèt yo nan lojik pou di ban m tèl ministè, ban m tèl direksyon jeneral, ban m dis pou rekonpanse m. Epi alafen prezidan kanpe l pa gen anyen nan men l. Prezidan pa gen ministè, kòmsi sak pou kenbe pou fè kòb antre nan kès leta yo prezidan pa gen yo, kote lap jwenn kòb, bon prezidan si w pa gen yo ou pa ka rantre nan lojik ti pèp la non, ou pa ka se pèp la k pou ki vini se sou li pou fè kòb la non. Gaz la se yon koze transvèsal li ye depi l monte tout bagay monte paske tout sa map fè la a gaz ka brile paske se gaz ki sot nan edh ki antre lakay mwen an ki bay telefòn nan chaj. Se gaz ki sot nan edh ki antre nan konpayi map itilize a ki voye entènèt la ban mwen se gaz gaz la se lavi an menm bon anfèt apre Bondye se gaz wi m tande yo di apre Bondye se doktè depi kilè se gaz apre Bondye nan sèl la se gaz la se li k bay lavi an san li pa gen anyen k ka fonksyone e se si tout kote Bon nan ti peyi tyè mond tankou Ayiti ti peyi pòv sa yo, gaz la li menm bon se sa se sak fè gaz an Ayiti se tankou son dwòg ke li tankou son se tankou son bagay mafya nèt. Depi w tande yo di yon nèg nan gaz, nèg sa ka mafya tou. Èske w konprann? Men mesye lprezidan, m pa gen anyen avè w. M byen renmen w kòm etan nèg andeyò nèg pwovens sof ke yon ti m pi fre, m pi jèn jan, m pi klas. M pi, kòm si m parèt pi eklere. M gen dwa pa pi eklere paske m konnen w fè dè etid, m konnen w vwayaje, m konnen w konn anpil moun nan peyi a. Men m gen dwa pi jèn jan. Men se menm nèg andeyò yo, prezidan. Ou soti twou di nò, se sa yo di, mwen m soti ench. Pa gen pyès diferans. Donk, ou se yon viktwa pou tout nèg andeyò. Ou son viktwa. Kòmsi m wè sou sot la a nan twou di nò ou rive prezidan donk mwen menm m ka yon pakèt lòt bagay. Gon pakèt lòt moun k ap vini ki sot nan pwovens ki kapab sa. Nan peyi an tou. Donk ou wè m pa gen anyen pou m ka fè w. Okontrè, prezidan je t'adore. Wi m renmen w. Paske w trè entèlijan. Si w ka vin la kanpe nan vil sa a m wè la a Pòtoprens sa a epi sa w bay sa vle di ke gen espwa pou yon pakèt jèn. Byenke w pa jèn ankò. Paske nan laj ou prale a ou prale. Men mesye le prezidan. Mesye l prezidan. Kom si te gen tout materyel sa yo pou ranmase fatra nan peyi an. Pou w trop clean peyi a. Ou di peyi a pral prop peyi a bagay. E pi avan te gen dezod sa nou pat janm itilize yo pou n vin netwaye potoprens. Mesye l prezidan, prezidan Jovenel Moise. Ou konnen vil ki pi sal nan peyi a se kote w soti a, se Trou du Nord dapre yon statistik ki soti. Se Trou du Nord ki pi sal wi nan tout peyi a net wi. Peyi w kote w soti a wi mesye l prezidan. Bon. Antouka, si gen de materyèl, anjen lou, ki la jisteman paske gen bagay ki fè pou fè ka, yo ka fè netwayaj tou. M wè gen de majistra ki ap eseye wè si y a anfèt renèt lavi nan komin pa yo a. Se byen. Se byen. Se byen. Se byen. Mwen voye kout chapo pou yo byenke m konnen bagay la trè difisil. Men laprès, Laprès, banm fon ti pale avè nou laprès. Buen la, sa m pral di la, m ta renmen tout 2000 moun kap gade m la share live la. Paske m ta renmen l rive nan zorèy tout nèg kap fè près nan peyi an nèt. M ta renmen sa. Share le live. Laprès, ki wòl ou jwe nan sa kap fèt la? Laprès! Kisa w ye anndan peyi a? Kisa mesye jounalis politik yo, kisa nou ye? Kisa nou fè nan peyi? Kisa nou itil peyi sa a? M ta just renmen konnen kisa nou itil peyi sa a, mesye dam laprès yo. Paske, finalman, m wè. Nou fè mikwo a sèvi anfèt on gid pou nou aji avèk materyèl sa k rele mandisite a. Li pa nòmal. Li pa p janm nòmal pou on près an non peyi ap aji konsa. Près k ap kosyone de bagay ki pa sipoze kosyone. Près ki pa fè travay yo. Près k ap fè travay san zekilibre. Gen de nèg, an fèt, ki fè travay yo, men yo pa sifi. Laprès la se miwa sosyete a sipoze ye. Nou pa di ou sipoze gen tout solisyon, men lè w wè fò w di bagay la, poukisa nou gen yon, mwen pa fèt Konatel. E ou menm ki wòl ou? Kòm enstans regilatè, kòm si kap, kòm si, kòm si nèg kap dirije Konatel la, ou pa wè près kap fèt an Ayiti a se yon bagay ki merite yon resiklaj anraje? Ou pa wè gen de mezya fòk yo ta fèmen? Nou pa wè sa? Laprès sa fin kraze peyi an. Alò paske libète de la pawòl, ou moun ka di sa ou vle? I'm so sorry. Mwen menm Junior Rigolo jiskaske m antre anba tè m pa pran l nan men medyòk sa yo mwen menm. M pa pi bon. E m pap janm pi bon. Gen anpil lòt moun ki bon men ki pa ka rive au timon des affaires. Le pourquoi? Paske yo pa gen de klan. Yo pa gen de de relasyon. Yo pa gen de zanmi nan entènasyonal. Yo pa gen de blan. E blan antre gimè kwa. Paske le vrè blan, m konprann ke s on on ètre ki ki panse ak devlòpman. Paske jou nou kwaze avè yo m panse y ap wè sa k bon pou ti peyi sa a. Kòripsyon tout kote nan peyi an. Tout moun sou kòripsyon. Tout moun bezwen avantaj. Avantaj la, l ap bon pou yo. Nou konn rezon an. Ayisyen kwè nan ti bagay sou kote. Maten an sou radyo Magik 9, senatè an fonksyon, an fonksyon, Patrice Dumont anonse ke gon yon ministè nan peyi an ki te mande pou yo te debloke 117 milyon de goud, 117 milyon de goud pou sa k pase a pa t pase. Alò nap dirije peyi la mesye. Nap dirije peyi la. An nap dirije peyi pou nap pou jere baz. Bon, an fèt mwen menm lèm te rive sou barikad la, gon nèg ki gon nèg ki rale 2 wòch, misye di li pral kraze machin pam nan. Bon, de nati m pa nèg ki pran presyon mwen menm. Map mouri an dènye. An dènye. Ou byen yon nèg tann yon gètapan pou moun, ou byen w tann yon pyèj, ok. Men anfas mwen pou vin fè dezòd, w ap toujou ka fè l paske se yon dezòd ou ye. Men e pa fasil. Misye di m, ou p ap pase, ou p ap pase, ou p ap pase. M di misye, ban m di w, ou menm k ap fè sa la a. M al eseye fè yon je psikolojik nan tèt misye. Misye di, non, ou p ap pase. Misye al kanpe devan machin nan. M di, rele misye mwen. Lè misye vini, misye di, bagay, gen yon jan pou fè. M di, ou konn sa k pase? Sa w vle pou m fè a m ap fè l pou m pase. Kisa w vle? Ou vle m pase jan m sipoze pase a oubyen ou bezwen kòb? Misye di, bon, fò w peye! M di, oke, m ap peye w. Men jan m di misye sa a, misye wè m t ap tounen. M t ap tounen vre. Paske m pa nan vagabon a, nèg. Tòbo konpa US, Orlando sa k ap fèt. Epi, lè m fin pase, gen yon nèg Yon ti patnè k mens, yon ti grimo. Menm si yo pa sanble a bandi vre. Misye di, Kiyès ki bay machin sa pase la a? Epi m fè van. Ni misye gade, misye di, A Rigolo, bagay ou pa bon la a. Bagay ou pa bon la a, bagay sa yo. E, e, kèlkeswa lakou ou jwenn ki antre la a, antre met machin ou an kanpe la. M reflechi, m di, si misye pale avè m konsa, sa vle di ke misye. Banm yon respè. E si misye banm respè a, donk m pa pral nan ni nan fè gwo ponyèt, ni poum kraze machin li, ni mwen poum viktim yon jan mal, paske te gen over 500 moun. Tout pi fò a wòch nan men yo. Pi fò a boutèy nan men yo. E pi, gon ansyen, gon sendika, yon sendikalis, yon ansyen, yon direktè ki te nan sèvis plis, misye di, Rigolo met machin ou a la. M'en annik antre nan lakou misye a, m pake machin nan. Moun kap gadem yo la kwèm si nou vle sam tande de yo a m pa kwè e te nan reyalite l te ye m pa kwè sa ditou a 3 minit de lakay mwen m pa kwè m vrèman pa ka kwè se pa vre pou sam tande k pase de yo a bon it's ok aprè inè de tan gen 3 ladan yo k vini di Rigolo nale bay sa yo m di mesye m pa prale non ok kisa w pè la M pat pè. M te just te vle evite. Lè m gade, m gad lari a, m gad tandans lan, nèg yo di m ann ale, ann ale. Lè m ap soti, yon nèg sou kote machin nan, yon nèg sou kote, yon dwat, yon goch, yonn devan. Epi m wè yon pakèt nèg, tèt yo mare, men yo ba ou pa wè ki nèg. Men m wè pifò nèg yo do tounen. Epi gon nèg ki di, Ey Rigolo bay sa yo! M pa pran presyon paske m gentan wè kote m rive la a, pa gen, ki ka, pa anyen ki ka ban m lavi. Paske sa map gade a li inadmisib e m pa wè kote m pral pase avèk flamme du feu sa yo. Manick met men m devan m di misye poze, poze epi misye parèt misye di mesye bay Rigolo pase, bay Rigolo pase. Pou m rive lakay mwen an m pase 2 flamme du feu nou mèt fè m konfyans e pa nèg yo k banm pase sa e Bondye k banm pase. E Bondye l ye. Paske m te rete dan sere a nèg yo m pa tap di ah ah m pa fè sa m pa e pa tanperaman m tou. E pa tanperaman m. E Bondye k ban m pase. Lè m fin travèse kafou m antre lakay mwen an, franchman, pou machin mwen k kanpe nan riyèl lakay mwen an, moun ki pa ka al lakay yo, m di sa e pa nèg yo, sa se Bondye ki ban m pase. Ebyen, si yo te kraze machin mwen an, m t ap youn nan viktim yo? E m pa t ap alèz pandan m ap pale avè nou la a. Enben, se menm jan an tou, yon pakèt lòt moun machin yo kraze ki nan, ki brile nan Oasis, ki brile nan Best Western, ki brile nan lòt kote, se, yo pa alèz tou. Se menm moun sa yo, yo pa, biznis yo k brile, vandalis ki fèt nan, yo pa alèz tou. Men poukisa nou oblije ap viv konsa? Poukisa, poukisa ou pa fè bagay la epi se ou k al kraze l, ou al brize l? Men fò m di tout nèg sa yo tou ki nan, nan zòn, nan zòn nan, e nèg sa yo ki te bloke m nan, m ap di nèg yo, one love. Paske si yo te vle yo tap fè dezòd avè m. Si yo te vle yo tap fè gwo dezòd. On sèl nèg ta tire wòch la, on fwape yo tap tou kanonnen m. E se lè a m wè vre, non sèlman vip pat enpòtan nan moman an, pat gen bagay atis vip kòm mwen m pa atis, men m son vip. Vip pat alamòd, se just, nèg yo te just, m pat konnen menn, m pa konnen. Nèg yo te just vle m ale, yo kite m ale, men Bondye nan syèl la te pi fò tou. Donk, gen anpil moun ki pa gentan rive lakay yo. Gen moun, gen yon lidè politik, m pa prese ban nou non, misye fin pase, li te gen yon lòt moun avè l, yo tiye moun nan. Boule. Ou konprann? Donk, pwogram sa a, gouvènman an, avèk tout prezidan lage nan peyi an, m pa kwè nou anvi viv li. E m ap di prezidan an, sa son mesaj, fò w tande. Ou wè sa ki t pase la a? Pèp la tèlman santi l alèz ladan l, fò w evite pou bagay sa a pa refèt ankò. E sesi, m panse gen de nèg ki panse sa tèlman s on s on chan lib, yo gendwa vin repoze yo chak twa kat mwa. Fòk lapolis la mete grenn nan dèyè nou, fòk Simo, Udmo, Swat, cat, Boyd e e e Bri Polis administratif fòn mete grenn nan dèyè nou paske peyi a paka pran paka pran sa ankò sa paka pran e banm di nou gen de imaj nou wè nou wè ki vin jwenn nou mwen menm Mately m pase nan lari gen de kote yo pat m pat janm anfèt padon m pa janm wè imaj sa yo ditou biznis ki kraze toujou wi. Fabrice Fabrice Mateo I'm so sorry Non non non non non Poze poze poze Ou konprann? Kounya la a Opozisyon An nou an nou kouri pale Opozisyon Kap vin pran woulib la a Men mesye M vrèman dezole m gen anpil respè pou nou, nou se aktè politik de mon peyi, men na pral na pral na pral na pral ban m pèmisyon pou m di nou vrèman dezole paske m se yon nèg ki trè de byen, m se yon nèg ki respekte tout moun, paske se joure m pral joure nou, pou m joure nou fò m mande nou ekskiz. Mesye dam opozisyon yo, se pa tout zo nou watè a pou n erije tèt nou tankou chyen. Non, nou pa ka fè sa a mesye, mesye dam opozisyon yo. Kòmsi la a nou vle vin pran woulib sa la a? Kòmsi nou panse sa k fèt anlè a te gon, te gon, te gon lidè, te gon bòs? Alò, bann opozisyon machòkèt sa a m wè la a, bann, bann nèg k ap kouri dèyè lajan, dèyè de twa sak diri, nou ka met, nou ka fè sa k nan lari an la a? Nou panse se yon re, yon, yon revòlt popilè li ye? Nou panse se, se, se, se popilasyon k bouke? Epi nou bezwen vin pran woulib la a? Bon, ou konnen mwen m si m Jovenel Moïse anpil nan nou k ap pran woulib la m t ap arete nou pou n vin di sa n konnen. An, sa pase la a, nou nou bezwen vin pran woulib? Nou bezwen vin di ke fòk Jovenel ale, fòk li. Ale ki kote l prale? Kote l prale mesye dam ou ki kote l prale? Pou ki sa? Pou nou vin pran pouvwa pou nou pou nou vin fè pi byen? Bon se kòb ki pa genyen k fè y ap fè y ap mete taks epi nou menm nou pral vin sa n pral fè nou menm? Enben si n ap vin vòlè ti kès ki rete a? Lajan ameriken tèt nèg. Lekòl pran aprè siklòn yo fin pase la si si devenn pa nou yo pase sou ayiti se lekòl tout swit lekòl la se byen rapid la gen timoun la k poko pran kanè gen timoun ki yo kite antre nan klas paske yo gon an fèt yon rapò avèk direksyon lekòl la men jounen jodi an la pa gen posibilite non lekòl pral ouvè aprè siklòn nan e sak sot pase a la se aprè l siklòn nan pral pase si ap gen siklòn tout bon vre. Epi lekòl pral ouvri, epi bidjè pral ogmante. Nou genlè pa konprann nan ki sa n ye la a. Nou genlè konprann se vre sa k ap fèt la la a s on blag. Moun ki p ap viv Ayiti yo, se pa yon blag ki t ap fèt la a non. Chak 3 mèt yon barikad. Sa vle di se pratikman chak zòn, chak, e pa chak zòn, chak katye ki leve ri kont sa k pase a ri. Paske gen yon deklarasyon ki fèt gaz monte ri, 85 goud sou gazon gazolin wi. Antouka, mwen menm, m pral ban nou nouvèl la a. Apre sa, pou moun ki konnen m, chache pran nouvèl mwen paske nèg yo ka tou vin dèyè m. Fòk gen moun ki nan peyi a ki gen kran pou di bagay sa a. Se bon nouvèl! Kè nèg isit pral sote!

Aah wi wi gon moun ki di 2700 moun wi bon se mwen kap pale mwen map di bon bagay mwen pap joure mwen pap denigre ou konprann map toujou gen anpil moun kap gade mwen se mwen gen anpil followè aah ale map tout moun ki Orlando Miami Florida map tann nou nan Meridmen 15 jiyè 15 jiyè kap fèt nan Event Center Vini, vin sipòte movie sa pase lè w sipòte oh menm mwen kouzin mwen Orlando e ke ki Kelou m wè w marye avan yè non m pap fè politik kouzin s on bagay sosyal ke l ye Nerline Valcourt kòman nou ye donk banm ban nou nouvèl la banm ban nou nouvèl la ou konnen eske nou te konnen gen verite ou konnen anfèt gen enfòmasyon ke ou konnen Se aprè 25 an ou sipoze repetel. Gon verite ou konnen, se aprè 50 an ou ta sipoze repetel si wap viv toujou. Eske nou te konnen gon top sekrè ke ou konnen, ou sipoze rantre anba tè avèl. Pou moun kap plede plenyen mandem poukisa poukisa map bay arab la e na pral wè chevem sou nu paske dread la men longè konnya wi dread la men longè dread la long anpil anpil anpil nan jou kap vini yo map met dread mwen nan lari e paske mte vle fè dread lan pou poum bay tèt mwen yon ti plezi tou

E lè wap fè live Facebook ou gon pwoblèm ladanl. Gen de moun ki pap konprann sa m pral di a, lap jisteman pran ti bout sa m di an epi al lage l nan gwoup WhatsApp, fè l mache sou rezo sosyo. Poukisa? Pou yo, non sèlman gen moun ki fè l pou yo fè moun tande l, pou yo fè moun wè l, men gen de moun tou ki fè l tou pou yo, nan lojik pou yo detwi Junior Rigolo. Men detwi an, M pa kwè ladan l paske se moun ki ka detui m se sèl mwen menm avèk Letènèl. Moun ka toujou fè ti rimè, fè ti pale anpil, ti joure, ti egri, moun ki pa renmen m, kan menm gen plis moun ki renmen m. Min de ryen la mwen m a 2900 moun, donk si m tann 3000 moun nan m ap ban n nouvèl la. Wi se nèg Ench mwen ye men, se nèg Ench mwen ye. Oke, ban m tann 3000 moun nan. M ap lage l, Jackson, Pozo. Map lage l. M wè m gen pil fanmi m ki pa dakò anba live la la a. M wè m gen yon ti sè m Eee Delice! Erika sa kap fèt ou anba live la? Eee m wè gen ti sè m ki la a kap di m manman m ap gade. Sa manman m konnen nan bagay sa yo? Manman m pa konn anyen. Manman m just renmen m. Paske manman m se nan fanmi m se mwen menm ki pi entèlijan. Ou konprann? Wilson Konpa US. Bon! Ou on gwo moun Orlando la. Torbo di m pa pale. Torbo Torbo se se manager Junior Rigolo nan Orlando. Nèg sa yo tèlman byen peye m lè m al anime festival Orlando. Ane sa yo pral fè festival la, tèlman byen peye m. M se sèl MC m ap resi di l pou nèg yo fache. MC nan festival Orlando k ap ti kè m fèt. Bon, gon lè yo fè ti kè pou mwen. Yo fè ti kè pou sè m. Epi lè m prale, nèg isit anime pou de twa san dola. Tòbo di Junior Rigolo, kenbe senk goud sa a nan men w. Tòbo, Tòbo ban m senk mil dola ameriken paske m te vin anime. Sa gen de moun ki respekte moun, yo vle m avanse tou. Ou konprann? Epi Tòbo gen yon mòd, menmsi festival la fin peye mizik, li mande, Junior, fè w pase nan biwo a, fò nou wè bagay sa yo. Li di, men kenbe twa goud sa a. Paske map byen travay. Wi. Tòbo ou konn fèl. M te di map avil ou, m avil ou. Ou konn peye m 5 mil dola ameriken pou m anime. Tòbo pale avè m. E bon, ban m di ti sè m nan bagay byen. Nou tout konnen jounalis ke m ye. Nou konnen. An tou le ka, si se pou nouvèl, nou gen nouvèl. M pa di pita pi tris. Men si nèg yo pa pran de desizyon ki pou aleje mas defavorize a, ki pou aleje moun ki pi pòv yo, e pandan n ap aleje moun ki pi pòv yo, pou n bay moun ki pi rich yo mwayen pou yo envesti nan peyi an pou aleje soufrans moun ki pi pòv yo, nou pa gen peyi. E pou yon senp istwa de politik, nèg yo kite yon zòn gran ravin e tibwa pa ka antann yo. Paske si tibwa ak gran ravin antann yo, lè nan eleksyon yap pèdi. Pa bliye la gen yon gran elektora. Mwen menm, m vrèman pa gen, pa konprann sa kap fèt la. M pa konprann. M pa konprann. Map viv an Ayiti avèk tèt mwen ayè. M post yon bagay yè m di m renmen Ayiti gen yon moun ki di ou si w jwenn yon green card si w pa ta pran l alon m panse entèlijan k tankou m si green card la tap bon mwen m pa tap pran l alon m pa renmen bèl kabann nan m pa renmen bèl wout yo m pa renmen bon manje nan frijidè m pa renmen yo tou men se la a pou laj mwen se yon lepè m ye se yon lepè yon fi k renmen avè m konnya se yon madan papa w ye se yon lepè m ye donk si m nan peyi m la m ta renmen viv byen m ta renmen wè ti pitit mwen kap grandi m ta renmen wè moun ki nan anviwònman m yo alèz. Men kondisyon yo pa reyini pou sa. Nèg isi vòlè pou dan griyen. Nèg a mèt fin vòlè nèg a di w, m fin vòlè men sa m te fè a lajan an. Men kot jistis peyi sa a? Pou se pou nèg aksepte menm si se yon blag. Fò w vin ri, fò w vin ri reponn kesyon lajistis. Epi w gen de nèg ki la tou, nèg yo se de popetwèl. Kòmsi pou di m ke yon moun, alò pou m kanpe sou alò n live Facebook pou m ta di mwen se vòlè, kòm sa pa p janm rive. Epi kounye a la. Poum fin dil pou la jistis pa pozem kesyon? Enben ki ki ki men jistis la tèlman pouri son pakèt ti visye son pakèt ti raketè son pakèt yon pakèt kòmsi yon pakèt kèt men mwen gade si nèg sa yo lè yo leve maten mesye dam yo konn bwose dan yo èske yo konn met deyodoran èske yo konn manje yon bagay ki bon pou sante yo Paske nan jan yo fè bagay jis san an nan peyi an, se kòm si ou wè, se kòm si nèg, m gen enpresyon gen de nèg ki konn gon kalson ki gen 5 jou sou li ki gen kras ladan l. Epi li stil konprann ke gon fi pral kouche avè l. Se konsa yo fè jistis lan. M pa konprann menm. Kòm si nèg yo pa wè ki jan lòt peyi ap fonksyone. Mwen pa rantre nan bagay petro karibe paske bagay petro karibe son tolalito ke liye men mpanse jou ap gen jistis tout bon kap fèt yo pa bezwen arete moun yo just di yo pot kob la vini just bay kob la tout bagay fini nèg anpil nèg petro karibe sou preval lajan maspinen. Bon pou nèg kap dim pale de kato yo kato epa yon sipòtè preval li ye sou preval lajan ap gaspiye sou mateli lajan fè gagòt sou privè bon privè epa ta kolit preval epa ta kolit kato li te ye lajan fè kenken men sepa kato non sepa kato kato son senp atis ki devni yon senatè de la repiblik. Gon nèg ki di aba kato. Bon ou son nèg pi devan la ou pral gen pwoblèm wi. Ou pral gen pwoblèm paske m pa ta renmen anyen rive w pou w wè sa k pral pase a. Ok donk petro karibe a menn kòmsi w nèg la franchman. Antouka m bouke. M bouke, sa te fè m plezi m wè nou gen 3 mil moun k ap gade m. Ou poko janm konnen si m p ap lage. 3 mil epi konbyen moun k ap gade m paske m t ap di de bagay ki verite. M panse ke se pa tout lè paske m ap gade anba live la gen plizyè bagay m voye m pa wè yo di Rigolo ap douko. Hahahaha! Se vre sa a pa gen douko hahaha! Pare douko semèn sa a Pare douko E sa son plim yo fè m kado Te moutre nou l deja Son plim Ki ekri non m ladan Ti mesye Santiago yo Ti mesye etidyan yo Pou bay Merit Men Semèn sa a m pa douko E bon M pa t janm konn douko tou E Men m renmen ti bòz yo lè yo fenk vini M pa wè yo di twòp bagay apa de douko Bagay sa Kèk ti bagay yo ka di toujou Donk nou wè m. Mwen plen fòm map tann tout moun Orlando nan Amerik menm epi New York City soon e gen nouvèl gen nouvèl gen nouvèl gen bagay gen bagay gen bagay gen bagay donk kenbe la pa lage epi tout moun rete la tout moun fòti ret la m ta renmen m ta renmen pou pou gon on antant ki fèt ant animatè yo an animatè konpa avèk djaz yo paske sèten si m wè animatè ap kraze djaz. Diaz ap fè konplo kont animatè, m panse sa a li pa bon pou biznis mizik lan. Ou konprann, fòk tout moun met ansanm pou nou avanse pou n bay yon pi bèl imaj. Ayman Junior Rigolo se toujou menm mwen menm nan, li pa ka lòt sèl mwen k ka di tout bagay sa yo, paske m pa gen zan yo kay òfèv, m pa gen chèk mò kay moun, m pa konn prete rad moun, m pa konn prete kòb moun, m pa konn mande moun. Pa ret a pèsonn. Tout moun, yon moun wè m ap, ki bò kote m, se kolaboratè m yo ye. M se kolaboratè Patrick Moussignac, m se kolaboratè Don Kato. Darline Delice, Festy Beach, katriyèm edisyon, Kòmye plaj ane sa a, Junior Rigolo k ap anime l, Tony Mix, JJ Shape, Trouble Boy, nou pral fè yon lòt bagay. Donk m kolabore avèk tout moun ki vle kolabore. Donk m ka di sa m vle, lè m vle, jan m vle. Pa bliye, tan osi lontan ou pa ou pa gen lalwa bouch ou pou w di laverite pou w pa detui, ou poko yon moun k ap viv. Baww!